Hello guys Welcome to my channel Scarson François E kite m pran ti tan sa Pou mwen remèsye ansyen abòne m yo E pou m remèsye ou menm Sa fè m di ou menm Ou menm ki poko abòne Kisa w ap tann Ebyen m pwofite remèsye w pou m di w mèsi paske w pral abòne avèk chanèl pa m nan. E nòmalman mwen te fè 2 videyo presedan ki te pale de kredi. E m pa konnen si sa se se ap dènye videyo an apwopo de kredi. Men nòmalman m fè yon twazyèm. Kote nan premye videyo an m te pale m te di si w pa fè tèt ou pè kredi Pèsòn lòt moun pap fè w kredi tou. E dezyèm nan te pale de menm bagay lan, men sof ke mwen te pote yon ti modifikasyon. E twazyèm sa li menm, se ki sa l ap pale, se toujou de menm bagay lan. Ki sa nou rankontre ki fè moun pa vle fè nou kredi oubyen ba nou kredi. Wi, jan m te di l lan, labank Pa bay kredi, men gen kredi. M te soulve de premye pwen yo ki te vrèman tèrib, kote si zanmi an pa fè w konfyans ak yon bisiklèt, si zanmi an ki rete anfas ou an pa ka fè w konfyans, ki pa ka fè w kredi, se pa labank ki p ap menm wè w ki pral fè w, ki pral fè w konfyans oubyen fè w kredi. Dezyèm nan m te pale de mechanste, kote gen moun ki fè maji oubyen ki fè nenpòt sa l fè an jis pou l pa peye pa mechanste. Ebyen jodi an menm, m vle pale de yon lòt ti bagay. Se kisa m konstate apwopo de kredi. E sitou moun ki nan biznis, m pote konsèy sa pou ou, pou w ka fè anpil atansyon. Avan menm ke ou chwazi Vann yon moun kredi, asire w ke a 300 pou san ke w ap jwenn kòb sa. Pou ki sa? Lè nan pede vann kredi, sa k vin gen, lè moun pa peye w, biznis ou kraze. E gen moun, se objektif yo sa menm, achte kredi yo p ap peye pou yo ka kraze biznis ou. E lè w tonbe, ki sa w konnen yo di? Yo di, bon, nòmalman, ou ou pa konn fè biznis, ou pa konn sesi, ou pa konn fè biznis vre. Paske si magazen w al achte an pa ba w kredi, ou pa dwe bay lòt moun kredi. M ap repete l, si magazen kote w konn al achte an pa fè w kredi, ou pa dwe fè lòt moun kredi. Mh. E gen moun, non sèlman l ap peye w, li fè w soufri. Li fè l jis pa mechanste. Ebyen pou w evite de bagay sa yo, sa w ap fè, ou pa vann kredi. Se sèl solisyon an sa, pa vann kredi. Paske imajine w, sa a se pou mwen. E pou mwen, tout se pou mwen. Admeton ke m te vann yo kredi, pwodui sa m pa gen l ankò. M pral nan goumen avèk moun nan pou l peye m. Men, yn fwa ke tout pwodwi sa yo rete lakay mwen, m ap jwenn vann yo kanmenm. E pwodwi m anba zye m, oubyen li lakay mwen, de tout fason, li pa yon pèt. E m konseye w, ke ou nan vann moun kredi, chak ti benefis ke ou fè, chak ti grenn benefis ke ou fè, prefere ou achte yon grenn pwodwi, ou stoke l lakay ou. oubyen w stoke l nan magazen. Pa kouri dè bèl lavant. Pa wè moun sa di w l ap peye w epi w kouri peye l, ou kouri, sorry, ou kouri ba l machandiz ou paske w ap fè, w ap fè benefis lan sou li. Ok? Ou menm k ap achte tou. Gen yon pwen ki vrèman sansib ke m ap touche. Se ki sa l ye? Lè w achte kredi, fòk ou peye dèt ou. Fòk ou peye dèt ou lè w achte kredi. Ou pa ka ap achte kredi epi ou pap peye. Li pa fè sans. Ou pa ka ap achte kredi epi 24 desanm pral rive, ou pral nan plezi. A ki figi ou al nan plezi ou an? A ki figi ou ale nan plezi sa? Pandansetan moun sa li menm, li pa menm ka ale. Moun ki vann ou an, moun ki vann ou kredi an pa menm ka ale. Li pa menm ka ale nan pran ti plezi l. moun ki vann ou kredi an pa menm ka al pran ti plezi. Ebyen, nòmalman, gen yon jan pou jere sa ou menm. Pwofesyonèlman, ou pa ka, ou pa ka dwe ou ap bwè kleren chak jou. Menm lè ou ta bwè kleren e paske, paske ou gen pwoblèm, ou twomatize, men ou pa ka fè l. Ou pa ka dwe moun ou ap siveye 24 desanm. E pandan se tan w ap siveye 24 desanm, sa m pral di a funny, gen moun se 34 desanm y ap siveye, moun tankou m, moun ki p ap dòmi, se 34 desanm n ap siveye, si w vle konprann w a konprann sa m vle di w pa la. Mwen fè tout yon ane ap goumen avèk swa kowonaviris, swa ki pa travay, etc. Èske jounen jodi a mwen pa t prepare davantaj? Lè m pale w de preparasyon davantaj, sèke ou te tèlman prepare, ou te menm mete yon bidjè pa egzanp pou mil goud pou w t al Endyòr an desanm, epi non sèlman ou gen mil goud sa a, ou gen konbyen lòt mil goud ki la k ap tann ou apre desanm, paske pral gen kalmi. Apre desanm, anpil moun ap pèdi travay yo. Gen anpil moun k ap pèdi travay yo nan fen desanm nan la poukisa? Jis pou y al pran plezi. Ou nan yon travay, patwon ou poko vle ba w libète oubyen ba w yon ti vakans, ba w yon ti break, ou fè kòlè ou ale. Poukisa? Paske fòk ou jwi desanm ou. Moun ki jwi desanm, se yon sèl kalite moun. Se yon moun ki te gentan gen yon bidjè. depi an janvye, epi l di bon mete santim sa la jiska desanb oubyen jiska 11 mwa m ap mete santim sa la ebyen douzyèm mwa ki vin desanb lan epi ou egzekite sa w te genyen an kòm bidjè la ou egzekite l ki pa vin yon ki vin pa yon pwoblèm pou ou ankò. Petèt sa m ap di yo la mwen ka pa mye plase pou m di yo li. Ou ka di bon ki eksplwa misye fè? M pa fè anyen. M still yon pòv, men mwen yon pòv avèk karaktè. Yes, m ka di m pa yon pòv entèlektyèlman palan. M al lekòl, m fè anpil bagay, m ka di m pa yon pòv entèlektyèlman palan. Men, an e mo, pou sa ki rele mwayen ekonomik la, m son pòv. Li pa pa gen pa gen asòti de la. Pou mwayen ekononik mwen oubyen finansyèman palan, m pòv. Yes, m pòv. Ebyen, moun pòv pa gen tan pou fete. Fèt la gen pou l vin jwenn ou natirèlman. Pantalon w ap prete pou w al nan plezi an. kap chire an ou gen pou sou lap chire sou ou ou gen pou sou yap retire pantalon sa sou ou tenis sa wap prete pou al pran plezi an gade jan li pral fè w pase tout yon yon mwa janvye mal pase wap sou nan vèt lan e dyaspora yo menm mesaj sa pou nou m vrèman dezole nou se fòs peyi an nou se fòs Peyi an map redil ankò nou se fòs peyi an anpil moun pa mouri grangou nan peyi an e olye olye please olye ou desann ayiti wap pede fè ti jèn yo bwè kleren byen ke mwen menm son son nèg ki renmen alkòl anpil ok olye ke ou desann ayiti wap vin bay jèn nan kleren touyel avèk prestij poukisa ou pa bal 50 dola sa Ou di l, Al degaje l fè yon bagay pou l viv. Hum? Poukisa ou pa fè l? Ou prè pou ou peye tout otèl ki genyen pou jèn fi an ki se mennaj ou byen. Ou wè vè moun li ye pou ou an, zanmi w lan. Ou prè pou peye tout pi gwo plezi ki egziste yo pou li. Byen ke ou konn ede l se vre. Olye ou desann vin pran fè l pran plezi. Poukisa ou pa tou pwofite moman sa a pou w mande l kisa l genyen kòm plan Kisa ki ki objetif li genyen pou biznis li an? Please, please and please nou sispann avèk sa. Nou sispann avèk sa paske se nou menm nan sans sa nap detwi kominote ayisyèn nan san nou pa rann kont. Pou mwen menm 24 desanm poko egziste nan kalandriye pam nan. Li ka egziste pou ou. Men, konsèy m ap ba ou jèn gason, aprann adrese w avèk moun pou byen nesesè. Tande sa m di w, pou byen nesesè. Sispann di dyaspora tou, ou menm benefisyè, sispann di dyaspora 24 desanm rive, desanm mwen raz, desanm mwen lèd. Non. Plen seminè ap ofri la. Byen ke li pa pral tou itil ou, men zanmi m, e m ba w sa kòm yon konsèy. Kòb ou pral bwè, ou pral bwè e kès prestij lan, depanse l nan yon seminè. Kòb ke ou pral gaspiye nan prestij lan jis pou fè moun wè w ap byen pase, w ap fete. Depanse l nan ti biznis. Epi w ap konprann. E pi gwo konsèy kòm videyo m ap pale an la, li pale de kredi. Kòb ou ta pral bre prestij sa a. Gade konbyen dèt ke ou genyen. Fini ak youn. Fini ak de. Fini ak twa. Fini ak otan de dèt ke ou kapab pou ka lib. Poukisa? M pran egzanp lan sou tèt mwen. Jiskaprezan gen moun mwen dwe. Men Dye mèsi. Moun mwen dwe kounye a, se moun ki ka tann mwen, k ap ban m, k ap pran pasyans. Paske m pa ap annik fouye men m nan biznis mwen, m pran tout sa k egziste m bay moun nan epi mwen menm biznis mwen tonbe. Se moun ki konprann sa. M pral montre w, m ap fè yon ti kout ilistrasyon pou ou, pou montre w yon bagay kòman m te jennen Pandan ke mwen nan biznis, m dwe yon moun, m dwe yon moun 20 mil goud. Epi, chak jou, m ap pase devan kay moun nan de 6 zè di maten, e m ap antre a 4 zè, pafwa menm 6 zè, 6 zè di maten, m ap antre a 4 zè apre midi, 5 zè apre midi, e menm pafwa menm 7 zè apre midi. Lè m ap antre, m ap antre a bwat sa yo w ap gade a la, ki gen bagay. Lè m ap soti, m soti a bwat la. Moun nan pafwa mete m mete gwo egzijans sou mwen, poukisa l panse se peye m pa vle peye? Non se jis map sanble. Map goumen map sanble. M te di si map fè 3 zè nan lari kounya m oblije fè 6. M oblije fè 8. M fè 8 è yon fason pou m ka peye moun nan. Ou wè chak fwa map pase kote sa, yow m santi m imilye, m santi m pa moun. Pase depi moun nan wè m sèlman, m santi m gen tout pwoblèm. Sa sèlman strese m. Alò ou menm, ou gen fòs. W ap jere desanm ou, men w pa p jere dèt ou. W ap jere desanm ou, ou al eskize, bwè tafya, men w pa fè yon jan pou w jere dèt ou. M se yon nèg ki pa renmen sible moun. M gen moun ki Ki dwe m nan sa ke m ap fè a la. Trè minim ki dwe m gwe kòb. Yo dwe m gwo kòb pandansetan. Yo te dwe peye m depi fen mwad novanb. Yo pa peye m, y ap prepare desanb yo. Mes chers amis, m ap di w sa, ou vle peye, ou peye. Ou pa vle peye, mèsi. Men, randevou an pa lòt lè. Randevou an se se janvye lap ye. Map tann ou an janvye. An janvye wap bezwen. An janvye wap bezwen. Men, sof ke m dezole pou ou, m pap ka ba ou. Paske desanm pa m nan m pat pran plezi. Desanm pa m nan m pat dòmi. Nan moman sa la map fè tout sak posib nan mwen menm. E youn nan pwen map soulve pou nou. Nan kredi, lè w dwe moun nan. Plis moutre ke ou vle peye l olye ou pa vle peye l. Plis moutre moun nan jan ke ou kyè, ou care pou peye moun nan pou di, waw, e sitou lè moun nan peye ou li pa ba w, e lè pa peye non, lè moun nan dwe ou dwe moun nan, ou vle peye l men l pa ba w dat pou peye l. Toujou egzije moun nan pou l ba w dat la. Pase, sensèman, pa gen moun ki konn moun sa, bon m ap di l. Eskize lòt moun yo pa fè jalou. M gen Wilfrandre Baptiste. Li te prete m yon kòb, sen mil goud. E lè m ap di l, M bezwen konn ki lè m ap remèt kòb lan. Pliz, di m, di m pou m ka fè preparasyon pou si nan lè w al bezwen kòb lan, si mwen pa jwenn li, m ap santi m jennen. Di m ki lè w ap bezwen kòb sa. Se lè sa l ap di Niki, A, monchè, dezole frè m, kòb sa m pa bezwen l. M te jis Prete w li. M te jis ba ou l sou non prete, paske m pa t vle al gaspiye l. M garanti w, pito m te montre l ke mwen pa t vle peye l pou te wè. Li pa t ap janm di m sa. Li pa t ap janm di m sa. Ebyen, ou konn sa m fè? Piske m t ap goumen pou m te peye dèt sa a, sen mil goud sa a, m te gen lòt moun m te dwe m peye l avè l. Mwen menm k ap pale de kredi, se pa prete m pa prete. Se esperyans mwen, mwen vin fè yon jan mwen pataje l avè w. Fè tèt ou kredi pou lòt moun ka fè w kredi. Kòm mwen wè ti voice lan, m pap di voice, e video a li, li vrèman long. E m ap toujou di mèsi avèk chak moun ki non sèlman gade video m, ki pataje l, e ki pote yon kòmantè pou mwen. Non sèlman li pa pote l nan anba video a, men li vin pote l pou mwen nan inbox mwen.